Dam mwen telefon mwen tonbe. Woy. Telefon mwen te tonbe. Telefon mwen te tonbe. Nou pral fon ti koze sou tout moun kap van krem sou net la epi period. Met gran moun sou nou, nou pral koze, met gran moun sou nou. Met gwo moun sou nou, se pa gè nou bezwen, m pral koze ak nou. E pa gè, e pa gè nou bezwen, m pral koze ak nou. M pral edike pèp lan epi m ap tou koze avèk tout moun k ap vann krèm sou nèt la peryòd.

Nou pral pale la paske banm di nou, Maricena always reach for the best! Nou pa konn sa? Nou konprann Maricena son kokorat? Ebyen jounen jodi an la, mwen aktive FDA. M sot aktive FDA la e m chwazi, m pran libète dyòl mwen pou m vin la, pou m vin fè nou konnen m aktive FDA. Mezanmi An nou serye Mwen mete computer m la epi nou mèt al di e Marise nan di I don't care Paske at this point Grenadye alaso sa ki mouri zafè a yo Se pou mwen m di nou Te gen Doctor Zizmore

Pa kite moun pran kòb nou. Y ap chaje nou 200, 300, 500 mortgage pou krèm. Epi pandan se tan se piki y ap pran. Ooh Jezi! Piki y ap pran. Enhen. M sot rele klinik lan. Klinik lan rele Flawless Skin and Beauty in New Jersey. M sot rele klinik lan epi m rele FDA. Oh yes! Oh Amarise nan yon afè. Wè pa yon antèman pou katrè pitit mwen nou nan batay.

Injection sa m fè recherche mwen. Oh wi m gen 2 3 jou la map fè recherche. Injection nan rele Tathiomax glutathione collagen. Li ilegal o Zetazini. Nenpot moun ki pran before and after picture yon moun. Ou gade before and after picture moun nan ou ka wè. Se pa krèm lap itilize se enjeksyon lap itilize. Pa gen wout pa bwa timoun. Pa gen wout pa bwa. Michael Jackson avanl mouri ooh li tap li tap itilize hydroquinone. A lepòk hydroquinone pat gon kesyon de 2 pou 100. Li te nòmalman legal ou itilizel pur sou pow. Michael Jackson vin pèdi tèt li nan baay sa. Li vin indo paka dòmi paske skin li vin so frèl. Li te pwonn to anything. An nou serye. An nou serye. Ou vin la sou nèt la la wap vann moun mortgage krèm epi ou di moun yo nan 2 semèn yap blan. Se pou w di pèp la kisa w itilize. Aha, se sak fè. Map ba nou nimewo telefòn doktè a la. Mete pran plim nou. M ba nou pran plim nou. Paske m sot pale a doktè a e m fè doktè a konnen m ripòt. pote bouda l. Oh wi m ripote bouda l. Doktè a fè m konnen it's illegal in the United States. Yo rele ofisyen an Flawless Skin and Beauty. They are in New Jersey. Nimewo adrès doktè a nan New Jersey se 1750 Brinkley, n ap tande m, B-R-I-N-K-L-E-Y Avenue. Doktè sa a.

Pa gen wout pa bwa! Bon e bon epav! Pa gen wout pa bwa! Sè Nathalie pa ka vann krèm li, epi nou menm n'ap pwopòz se krèm nou k fè po moun bleach pa gen kaka konsa! Se piki n'ap pran, piki ki legal nan peyi blan! Pa gen wout pa bwa! Pa gen wout pa bwa! Mwen mwen di nou sa jiskobou! Pa gen wout pa bwa m'di nou sa jiskobou! Mezanmi, gad yon pwoblèm. Nou mèt kòmanse rele doktè a la, wi, paske mwen menm, mwen deja fè yo konnen. Paske doktè a di m konsa ke, m rele li, li fè m konnen ke, li pa apwouv pou l vann piki anba bò isit. Li approve pou l ship it away. Kounye a m mande l what's the license number, you must have a license. M di konsa what's the provisions on the FDA that cover your office pou w kapab fè krèm nan isit pou w voye l yon lòt kote, fè piki an isit pou w voye l yon lòt kote. Doktè a fè m konnen li legal, li di m nan 2 semèn l ap gen pil lan. Gon oro pil ou kapab bwè pou chanje koulè w. M di doktè a see you in court M di I'll see you in court I'm gonna challenge your ass I will challenge your ass because I know someone k achte piki a lakay ou I'm gonna challenge your ass And that note yo fèmen telefòn nan sou mwen epi m kras nèf nan mouda FDye Mwen di nou sa Nou twò eklere. Nou vin nan peyi a, nou kite peyi n pou fè nwa. Nou pa wè nan je n. Pa kite moun blofe n. Piki yo rele Tatiomax, Glutathione, Collagèn. Piki sa a li pa sipoze pran Ozetazini. M pa konn kòman y achte l nan ofis doktè sa a. M t ap fè envestigasyon depi konbyen tan. Men ofis doktè a, 917 831 59 48. Skin, li rele Flawless Skin and Beauty. Se la ke moun y ap mache pran piki. Se la ke yo fè konbineson, yo achte piki an epi y ap ba nou manti. Yo di e krèm yo k fè po blanch yo sa. Mezanmi pran tèt nou. Pran tèt nou ki bò vè kè lè nan ki peyi? Nan ki peyi? Nan ki peyi?

Mezanmi, gon eksperyans ki fèt la. Mwen gen de krèm moun map sèv avèl, m pasel nan zo ponyèt mwen. Li pa janm chanje koulè m. Koman fè li menm krèm sa fè w blanch? Koman fè li fè w chanje koulè? Poukisa krèm nan pa fè m chanje koulè tou? Nan False Advertisement, Doctor Zizmore, se te youn nan moun yo te arete isi, yo pwosekite, li pèdi lisans li. Pa gen kaka konsa, pa gen wout pa bwa. Pa e ou t pa bwa. Nou bezwen wè defi, men defi. Nou bezwen wè pwoblèm, men pwoblèm. M te pale n. M te di n depi n atake m, chemen ap difisil pou nou, n ap glise, n ap tonbe. Mwen di nou, e mwen m di nou sa, chèche m vin chèche m ak de vye fòkinn malèt vid. M vin avè yo la pou m vin mete lajan pa any mean necessarily, bay any okazyon m jwenn. M ap met kòb nan malèt yo. M pa nan kaka avè nou, m t al lekòl isit. M pa moun je pete klere. Ou pa wè m rele ofis la ou Tout moun kòmanse tranble anndan an. A, nou nan kaka avè yo. Pa bliye Doktè Zismar was one of the most prominent doctors, skin doctors, in New York. They used to be in 44th Street. Oh really?

Koman pou fè pou kèm nan mache poul pa mache pou yon lòt moun? Koman pou fè pou kèm nan fò tounen yon blan epi lòt moun li pa fèl tounen blan? Enben gen oh gen kèk moun la k enbesil an nap pran piki epi nap di moun se kèm? Pa gen kaka konsa. Pa gen kaka konsa m pral fè nou reponn nan court of law. Demen maten bonè m pral file papye kont nou. Demen maten bonè. Map trennen nou nan tout state nan kot isit. M ap trennen nou. M ap fè nou vin esplike pèp lan nan ki kondisyon nou pran pèp ayisyen pou enbesil. False advertisement. Epi lè fini fò nou bay engredyan k nan krèm nou an. Of course! Of course! Pase gen moun ki sèvi avèk krèm moun nan Florida, yo vin tou nwa. Hello! Yo vin tou nwa, yo pèdi po yo. Hello! Hello! Mwen mwen di nou sa. Mwen di w sa, veye zo w. Veye zo w pase m pa nan kaka avè nou. Peyi a son peyi lwa l ye. M ap envoke tout lwa nan peyi a pou m koresponn avè w. Mezanmi, doktè a ankò pran nimewo doktè a se 917 831 59 48. Klinik lan rele, oh, klinik lan rele Flawless, F-l-a-w-l-e-s-s, Skin and Beauty. Y ap manifakti yon pwodui ki ilegal Ozetazini. Se sa fè m rele FDA. Y ap manifakti yon pwodui ki ilegal. E pa bliye, Moun ki nan Florida kap pran piki, make sure ke klinik ou konn ale a, make sure ke klinik la aware ke gon moun ki rele Maricena ki file a petition, I did. And let me tell you, I will be on it first thing tomorrow morning.

It was not illegal for you pou te pase l purely sou po w. But guess what? Lè yo reyalize Hydroquinone sa bay moun kansè, li fè yon seri de bagay, Leta isi deside, FDA deside two percent is the limit. But guess what? Ayisyen find a way pou y ale nan Flawless Skin nan and Beauty in New Jersey Pou yap achte piki ilegalman, yap pran piki epi yap bay pèp la men, manti. Pa okipe pesonn moun, pa gon krèm kap vin fè nou klè nan de twa jou, janm wè moun yo ap klè la, moun yo sanble blan, pa gen kaka konsa. Pa gen kaka konsa. E manti yap fè. E manti. Paske si krèm nan te ka fè w klè, nan de twa jou konsa, kote nou tap jwenn li atè? Kot ayisyen te ka achtel? Kot emra avò te ka achtel? Kot emra avò te ka machenn krèm sa? On sèl bagay mwen di nou, si nou pa rete an repo, map fèmen biznis nou. Pase m di nou sa, I do have a license, I have a good job, my job nan, nou mèt la rele de zonbi gen, depi se dyab ki gen nan peyi nou, map fèmen biznis nou depi nou pa rete an repo. Kounya m lage FDA nan mouda

Bouchet! Manti! Pa e kaka konsa! Si te gon krèm ki te ka fè moun blan, se pa nou ki ta jwenn li pou n vann nan. Enhen, n ap je mache je, enhen, n al pran piki epi n ap vin bay pèp la manti, pa e kaka konsa. M ap mete nou tout anndan envestigasyon. Haa, timoun, lè m rele klinik la, yo sote!

Map met map make life nou mizerable sou Facebook lan. Map fè machann krèm sou Facebook. Map montre nou tout kou fo kòb sou Facebook lan. Map fè nou sa pou nou respekte moun. Nou soumoun twòp. Nou frekan twòp. Nou derespektan twòp. Map montre nou kou fo kòb.

He lost his practice, he lost everything, he used to be in 44th street and 7th avenue, hello! False advertisement, se pou sa yo te pran, map make sure ke mwen kot non nou nan papye kot lan, as map kot nou menm, pou m di konsa ke l'affaire de Doctor Zizmore, map make sure ke m mete nou nan menm poul avèk Doctor Zizmore, pou make sure ke leta isit ranmase nou, madan kaka avè nou. Alò timoun an nou serye. Gen madanm ki Florida, e bon fanm nwa fi a te ye? M pa konprann. Jounen jodi an la li pi blan pase Michèl Benèt. Rete, nou bwè tafya ak dlo? Nou bwè tafya ak dlo? Eske nou bwè kafe ak dlo e sa meyè konnen kounya la you know what I'm gonna do mwen pwomèt nou m pap joure nou ankò but tonnè kraze m map make sure m envoke la lwa nan mouda nou ahen e sa fè doktè sa m mete l m mete doktè sa nan ti bòt li jodi an mwen mete doktè Mete doktè sa nan ti bòt li jodi an. Ou konn sa vle met doktè a nan ti bòt li? Paye doktè a sote. Doktè a sote l pa t konnen. Ti fanm nwa o Zetazini. Ti fanm vini an. Ti fanm ki sot nan peyi l pye atè a. Ti fanm avèk de vye valiz vid nan te konn lwa peyi an. Doktè a sezi. Doktè a sezi. M ap fout fè. M ap fout rele doktè a nan kontak tout nou menm. Pase m gen 2 vye valiz vid nan menm. Fò m degaje m. Fò m degaje m avèk 2 vye valiz vid mwen. Fò m degaje m. Fò m degaje m al nan peyi m avèk 2 vye valiz lajan. 2 vye valiz vid montre yo. M pral nan peyi m ak 2 valiz lajan. E se nou menm ki pou met lajan ladann. Enhen. Enhen. Nou menm kap fè move zak. M ap fè nou met lajan ladann. Bann enpav. Bann enpav. Bann enpav. Bann enpav. Nou sòt! Pa gen kaka konsa. An tou ka mezanmi, nimewo telefòn doktè a. Doktè a fè konnen ke nan 2 semèn la ap gen pil lan. Ok? Piga n achte krèm. Si nou bezwen vin grimèl vrèman, piga n achte krèm nan men moun pou n vin grimèl. Doktè a di nan 2 semèn, gon vèsyon de Tatiyo Max Glutathione Collagen kap available nan pill nan 2 semèn. Wap rele doktè a nan 917 831 59 48. Pase m deyò pale klè a doktè a m di l you know what? Your job now se pou al explain to a judge paske se charge sa yo m pote kont ou menm. M pote charge yo kont doktè a. E m kontakte. M kontakte pwosekitè Dieu Office nan Towne mwen, lè m fini m kontakte Dieu Office nan New Jersey. The investigation continue. Pase gen moun k achte grenn nan nan men doktè a, doktè a di m gen moun k achte piqûre nan men l, yo ka pran pòz yo pa rete yo Ozetazini, lè l ban m non moun m wè moun yo e Florida yo rete. Humm, mezanmi gad yon pwoblèm. Oh gade yon pwoblèm m nan bounda nou m nan bounda nou mwen nan bounda nou jis sa kaba m pa janm pèdi batay m pa janm nan rans a kalanbè antouka met granmoun sou nou pèp ayisyen pran tèt nou pa kite moun ba nou manti an nou serye An Ayiti, se koulè k konte, pa vre? Pa bò isit, se edikasyon. I'm proud to be in the US. Paske se an Ayiti m te avèk vye koulè nwa m nan, m san cheve nan tèt mwen la, anpil efò pou m ta rive antre nan medsin oubyen nan nursing, anpil efò. But pa bò isi, l education, brenw, l edikasyon se kle. Kap! Nan nenpòt pòt. Se sa fè I love America. I love my country but you know what? My country pa ban m opòtinite sa yo. But I love my country. Ki kalanbè sa kap rele m alè sa a? Ki kalanbè sa a nan merde? Ou konprann? Country m pa t ban m opòtinite sa yo but guess what? Pa bò isit, se pa koulè m, se pa cheve m, se sa a. Se sa a, the brain! Mwen di nou sa, m ap mete teren an tèlman difisil pou nou. N ap mande Bondye sa n fè n ap peye. M ap pyeje nou sou teren sa a. N ap mande Bondye sa n fè n ap peye. M ap make sure ke m antre nou kou fo kòb avèk lalwa Ozetazini. M pa pral rale zam sou nou, m pa konn tire. M pa konn tire, e nan peyi legal m ye, m pa ka rale zam. M pa ka rale zam nan peyi a, sa lalwa pou m sèvi avè nou, m ap sèvi avè nwa lalwa. Premye moun m pase men pran, kwè m pase men pran doktè a, m pase men pran doktè a, o! E pa premye fwa non m pase men pran doktè. Al chèche rezime m pou wè konbyen fwa m pran doktè isi deja. He he! He he! Wè al tcheke rezime m pou nou wè konbyen fwa m pase men pran doktè. E gen lòt moun tou m pral pase men pran wi. Poze!

Epi pandan se tan moun yo pap janm moun yo vin pi nwè. Wap pran ejeksyon, enjeksyon. Se piki wap pran nan moun do tchoup, tchoup isit. Pa yon kaka konsa. Enhen pa yon kaka konsa. Pa yon kaka konsa. Pa bliye dokte a se 917, 831, 59, 48. Aha, aha, se la an pou nou rele. Yo rele l Flawless Skin and Beauty, Age Perfect, Cells Renewal Cream. Sa sèlman yo fè. Ou konn sa yo fè timoun? Yo pran kòb ou a nan men w la a. Y ap chaje w 300, 400, 500. Yo pran kòb ou a nan men w la a epi y al achte. Ak kòb ou an, yo voye yon malpwòpte ba ou epi yo menmen menm y ap pran piki. O wi, yo pran bagay, yon bagay ki rele Cell Regeneration, son bagay yo foure nan tou nen yo timoun. Yo sniff it.

Ting! Ou anlè dan je! Ting! Epi, lè yon elèv di e, let me tell you what to do, lè yon elèv di e ou konn sa w fè? Ou make sure ou fè l konnen ou konn lwa peyi a. Ou make sure ou fè l konnen ou konn regilasyon peyi a. Ou make sure ou fè l konnen ou konn ki sa ki dirije entity sa a w ap pale de li a. Epi ou di l konsa, you know what, take action or I'll go to the DA office. Ah well! Oh, nou met, komanse debloke tout lwa nou gen nan peyi nou. Komanse rele tout ou gan gen nan peyi nou, paske m nan bounda nou. Nan bounda nou. It's two thing. It's negotiation or m nan bounda ou.

Pa la a kote m ap viv Ozetazini an. E menm lè nou ta pral ka gangan pou nou tiye m, m pwomèt nou zonbi m ap mache dèyè nou. Zonbi m ap tèlman di nou kaka n ap vin fou. Bon, ban m ouvè website lan. Li rele Flawless Skin and Beauty Age Perfect Cell Renewal. Tanm wè timoun map ouvè website lan. Uhmm bann vòlè. Ok. Mwen nan website nan la. Ou tande? Si nou ta bezwen chanje koulè nou. Pito mwen le doktè sa m pran 24 dola 99. Wap achte yon pwodwi. Ok? A 24 dola 99, l ap tighten your skin. Ok? 24 dola, l pa pi chè ke sa. E la pou n al achte. M al nan kaka avè nou. Nou konprann n ap boykote m, m ap fout boykote nou e mwen m ap fè nou pran prizon. M al nan kaka avèk kaka. Ok.

Make sure nou gen moun dèyè nou ki ka supporte nou. Moun sa yo sa yo fè y achte nan men doktè sa. Doktè ap vann bagay yo ilegal. Mwen di l, se mwen Marise nan k di l, nou mèt di doktè mwen di l ap vann ilegal. Doktè ap vann yon seri de bagay ke FDA pa apouve ilegal. Ayisyen al pran piki nan moun da yo. Yo vin jòn, yo sanble blan, epi yo fè w konnen ou menm malerèz w ap achte yon krèm nan men yo pou 300 dola, 365, 500 mil, epi yo konprann ke ou kapab vin grimèl. Pa gen kaka konsa, yon sèl jan w ka vin grimèl. Se Tatiyomax, Glutathione, Collagen, oubyen Hydroquinone pur pou pase sou. Pa gen wout pa bwa. Michael Jackson te plen lajan nan moudal, li pat ka prezève skin ni, lèl te fini ab e e domaje skin ni. M pa bezwen di ti malerèz ke nou ye nap mache nan lari a la avèk pye nou plen pousyè, pyen rigòl ladann epi nou konprann nou ka vin achte bagay la pou vin fè nou sanble blan pa gen kaka konsa. Ok? Pa gen kaka konsa. Mwen al ba mwen di nou e lage avèti pa tiye kokobe. Lage avèti pa sou yo kowe m fè nou konnen ki kote m ye avè nou la a. M fè nou konnen ki kote m ye avè nou la a. M fè nou konnen ki kote m ye avè nou la a aktyèlman. M nan wout kont avè nou. Pase m di nou sa, m vin avèk 2 fokkin malèt vid. Tonnè boule m! M pa pral vann dwòg. M ap tounen nan peyi m ak 2 malèt lajan. E sou do nou m ap vin avèk malèt lajan. Sou lwa peyi an, m ap pran lwa peyi an m met anfas nou.

Piga la se kèm ki di nap fè nou blanch nan 2 jou pa e kaka konsa yo paka fè nou blanch si nou pa pran piki piki an rele tatiomax t a t i o m a x gla glutathione g l u T-h-i-o-n-e, Claudjane. Li ilegal pou nou pran piku sa. Li ilegal! Yo di gon pilul kap vini. Si w ta renmen grimèl vre ret tann 2 semèn. Pilul lan li sipoze legal o Zetazini. Map follow up with FDA, map ba nou enfòmasyon an. Se 917 831 59 48. Pa okipe pesonn moun ki di w si w pase vye krèm sa sou ou, banm mande.

Yeah, so, m pale nou, kòm nou vle fè gè, m ap montre nou gè legal o Zetazini. M ap montre nou kòman moun al nan gè o Zetazini legalman. M ap montre nou false advertisement Kote l ka mennen nou? M ap montre nou engredyan kaka nou gen nan krèm nou yo, ki kote m ka mennen nou avèk engredyan kaka nou yo, si nou pa ret an repo. Nou gon ekip engredyan malpwòpte, n ap di pèp la konsa engredyan ap fè yo klè, bullshit! Pa gen kaka konsa. E piku n ap pran.

Li get convicted, get his license taken away for false advertisement, map pase pran nou nan false advertisement. Rete la nap wè. Map pase pran nou nan false advertisement. Map pase pran nou nan misleading the people. Map pase pran nou la. Mande moun ki konnen m. Map pase pran nou la. Map pase pran nou la. Map echwe nou la. Si nou pa rete. E m vle wè ki moun ki ka vin kap an fas mwen a pawòl sa a. Mhn, map tann nou. Vin pale la, vin pale kaka nan net la la. Nou konprann, nou konprann, m pa moun non. Nou konprann se moun mwen ye? Vin pale kaka nan net la la sou m pa evoke la lwa nan mouda nou. Ou pa wè m komanse evoke la lwa nan mouda klinik lan? M evoke la lwa nan mouda klinik lan. M pot tripòt mwen ale nan diye ofis nan loraland. Enhen. Epi di e office of New Jersey has been contacted aha epi guess what at the end of the day nou tout nèt map mete nou anba kòd nap vann malpwòpte nou vann li pa bay pèp la manti pa bay pèp la manti pou nou di konsa ke kòm nou fè moun klè nan 2 jou. Pale kaka konsa. Krèm nan, on krèm wap vann li sipoze clean face moun nan. Li sipoze rafine face moun nan. Li pa sipoze chanje the tone of the skin. It's illegal. No! Pou w chanje tone of the skin of anyone, you must be involved in the pharmaceutical world. Se sa l ye. Se reyalite peyi an. Get it together! Get it together! Doktè a se 917 831 59 48 Mwen menm mwen pa bezwen nou pot konplenn pou doktè a m gentan pot konplenn mwen. Kite l vin, kite li vin jwenn mwen. Kite li vini, kite doktè a fes mi an kòt. It's a safety issue. It's a safety issue. Nou pa konn lwa peyi an.

Tout sak pa dwat ranje kow.

An tou ka, te gaje t nou, met gen moun sou nou, met kon deyo, moun kon kon moun ap jire jen sa. Moun kap pran piki yo, gen moun sou nou. Mwen map femen, map femen pou lod, pou frekansite, pou sou moun. Map femen, map femen, sou moun.

Mwen di nou sa, tout moun mwen te fin mande eskiz, m vin mande yo. M pa gen pesonn m ap mande eskiz ankò sou nèt la, but guess what? Depi w kontinye, w ap takinen m, w ap lave mounda m, m nan mounda w. M nan mounda w, m pa gen chwa. Net lan pa pou ou Net lan e pou Mark Zuckerberg li ye Koman Mark Zuckerberg Oh What the freak Koman Mark Zuckerberg ta fè bay Yon moun Oh He bought a new house Koman Mark Zuckerberg ta fè bay yon retade Control of Facebook Hello Are you fucking kidding me Bali nou

wè a. So, lè m te mande doktè a lisans li, li pa t ka ban mwen l. Lisans ki ba l dwa fè l la, li pa t ka ban mwen l. Then I went to the eh, I have no choice. I went to the DA in Long Island. I have no choice. So the DA in Long Island is in contact with the DA. in New Jersey and we gonna take it from there false advertisement that's false advertisement I don't care what people said anyway nou nan batay bòt desanlim nan pyem let's go let's go nou sou moun drop hmm, let's go

Map make sure m riba yon nan boul figi nou la. Antouka, nap swiv. M bezwen wè. Kòm yo konn al ka gangan Ayiti, chèche gangan ka voye pran m nan tande. Pase se sèl mwayen la nou ka stop mwen. A gangan nou an. Map tann nou. Bann epav. Nap bay pèp la manti, ap vin di pèp la o wi. Oh e koulè oh nan de twa jou kèm ap fè w eh kibò nan ki peyi nan ki chapit kèm ap fè w ap fè w tounen blan an kibò wap bay limenna ayiti mesye m.

A plus tard. A plus tard. Pa bliye vizite fabulousme.com. A plus tard. E pi plus tard map vin fè nou konnen tout order kale deja yo. Non moun, pa non moun yo, non map bay order number. Mete order number ou sou plas pou ka konnen ki order kale. Tande, ok? Male ti moun ou evwa. Pase yon trè bon jounè. A fin d'apremidi, an. E vre, nou bezou nan batay avèm? Ha, denye moun nou nan batay. Nou bezwen nan batay a Marizena? Heyy! Mande moun ki konnen m. Mande moun ki konnen m ki bwa m chofe. Mande yo si m konn ap, si m pa moun k abitye mennen senatè nan kot isit. Mande yo sa. Mande yo si m pa abitye mennen e gwo enstitisyon nan kot. Y ap pale w de mwen. Lè m pèdi nwit m ap li regilasyon peyi a, e pou granmesi? E pou granmesi map li e regulasyon peyi an? E sa tande? Hum! Se sa. Map pran nou grenn pa grenn. Map fè nman mwen sa ankon nan vim. Nimewo doktè a se 917 831 59 48. Nou mèt di e menm Marisina menm ki publiye telefon ni. Hum! Nou mèt di sa. Menm bra avoka. Mwen ga avoka. Gade m. Ou gwa moun ki mande remix nan ankon avan male? Ok, mwen ba nou remix nan ankon. Mechan. Nan bay pep la manti. Fè l achte krem paket la ajan.